Medam mesye bonsoir, pa ezite like video nou si tout fwa ke yo ta fè w plezi e aktive notification pou w pa rate okenn nan pwochèn video nou yo. Janm toujou dil, chak fwa w ba nou like, ou abone ak chanèl la, ou pataje video nou yo, ou ankouraje nou fè travay nou an e konsa tou gen enfòmasyon kap rive pi lwen. Ebyen jodi an nan video sa nou pote pou ou enfòmasyon sou yon ayisyèn, donk yon ayisyèn ki mouri nan yon vòl avyon, alò nan yon vòl donk ki se yon avyon. Konpayi a se yon konpayi brezilyen donk ki tap soti nan yon vil alò o Brezil pou l ale nan yon lòt vil. Donk eta kote yap soti an se alò vil kote yap soti an se Boa Vista e eta a se Roraima. Enben yap gen pou yo rantre egzatteman nan vil San Paolo jan moun yo konnen se youn nan gwo vil kote gen anpil ayisyen anndan Brezil. Ebyen demwazèl sa li te abite. Li te abite Boa Vista ansanm avèk mari li e li gen 27 an, donk li ansent. Li te abite avèk mari li. Men etan done ke bagay yo pa fin twò bon pou li anba a, enben gen yon pastè ki te envite pou yo vini rete San Paulo. Enben vòl sa a se yon vòl k ap soti de Boa Vista a Manaus, ki se yon lòt vil, e Manaus, pou ateri San Paulo. Enben depi pandan vòl sa, donk e demwazèl la pat santi l byen anndan avyon an, enben avyon an te sipoze ateri. Enben lè yo fè premye eskal yo ki se sou Manaus, donk demwazèl la yo ateri avè l pou l te kapab pran swen, enben malerezman sanble li deja vale dlo bouch li, li ale pou peyi san chapo. Enben genyen lopital, medsen yo ki te resevwa kò li, jan moun yo di l lan, donk selon jounal yo, ki resevwa kò li pou yo E ale pwoteje kò a, alò gade kò a an atandan ke fanmi li kapab fè swivi. Jiska prezan, depi 2 mas, e yo nouvèl la te pibliye, depi 2 mas, nouvèl la te pibliye, e pa t janm genyen moun ki te. kapab rantre an kontak avèk fanmi l donk yo kite nimewo pou moun kapab rantre al an kontak avèk lopital lan oubyen mòg lan si tout fwa ke yo ta jwenn fanmi li men moun yo ap chèche enfòmasyon yo potko ka jwenn li men enspektè jeneral alò konpayi sa ki se Gold konpayi sa donk li di ke se pa manzè ki mouri an donk se yon lòt moun manzè pa mouri li rete Manaus donk men tout fwa n pa konnen se paske misye vle defann konpayi a tou. Paske yo pral mennen envestigasyon pou yo konn kòman l fè mouri pandan vòl lan. Donk misye di manzè rete Manaus. Enben jiskaprezan la, donk y ap mennen envestigasyon pou yo konnen èske manzè vivan oubyen mouri men selon jounal yo, manzè mouri e l nan men yon ekip medsen ki te resevwa l donk yo te tou mete kò a nan mòg. Yo kite nimewo pou fanmi ni ta kapab rantre an kontak. avèl donk se Elunize Clervil donk si tout fwa ke yon moun ta rekonèt li nap kite nimewo a nan deskripsyon video a pou ebyen ou kapab rantre an kontak avèk doktè sa yo em panse yap ba ou plis enfòmasyon sou e lanmò demwazèl la ki se Elunize Clervil 27 an li ansent donk ki. ta sanble vale dlo bouche nan yon vòl ke konpayi Gol t ap òganize ki se konpayi brezilyen. Sonje m te di l deja, yo t ap soti Roraima pou yo rantre São Paulo, donk men avyon an te oblije ateri nan yon lòt vil ki se Manaus paske manzè pa t santi l byen abò avyon an e li se yon moun ansent. Donk, sanble malgre aterisaj dijans ke yo te oblije fè, manzè te deja vale dlo bouch li. Ebyen pataje video a zanmim yo donk si tout fwa ke fanmil konnenl ebyen yap kapab rekipere kò a oubyen pou yo fè swivi legal ki merite fèt yo mèsi a la pwochèn.